Byenvni nan Enpak 20, janm te di nou an Enpak 20 se yon emisyon ki fokis sou endistri ki gen an Ayiti, kit se endistri agrikòl lan, kit se endistri tekstil lan, atizanal, pwodiksyon nasyonal. Konvèsasyon sa yo, yo pral edifye nou e nou pral aprann konnen jèn antreprenè sa yo ki gen nan domèn nan. Enpak 20 se yon emisyon ki fèt an patenarya avèk ADI, Asosyasyon dè Endistri Dayiti, ki se tankou e ban dèyè gwoup endistri an Ayiti. Li se yon enstitisyon ki fè pledwaye, li fè dè rechèch, li mete tout asosyasyon endistri sa yo, li mete tout endistri sa yo ansanm pou lè yo gen yon aktivite oubyen lè gen pou yon pledwaye ki pou fèt pou li kanpe dèyè yo. Jodi an, nou pral akeyi ansanm avèk mwen premye envite nou nan Enpak 20, yon jèn antreprenè, trè jèn. Li se Danley Louis, yon jèn 22 zan, pdg e chèf de pwodiksyon Ecotec Agro Industrie. Yon jèn antreprenè de 22 zan. mande atansyon nou. Sa te enpòtan pou nou pou nou fè ti chita sa, chita pale sa avèk li. Yo gen yon pwodui ki trè espesyal, ki se diven. Se premye fwa ke mwen tande ke diven fèt an Ayiti. E mwen te twouve ke li trè enteresan pou nou te fè konvèsasyon sa, pou nou konnen kiyès jan antreprenè sa ye, ki kote lide sa soti, ki jan l ap evolye nan domèn nan nan moman an, e ki jan sa ye pou li malgre kriz la. Danlelui. Merci e byenvini nan Impact 20 koman w ye? Bon nou anfòm wi e pou ou? Trè byen trè byen mèsi premyèman kiyès ou ye ki kote lide sa soti e ki kote ou kijan ou fè kreye Ecotech.
Bon tou dabò map di mèsi avèk mesye Jude pou envitasyon sa e osi map pwofite felisite w pou podcast sa ki se enpak 20 m panse ke se yon bèl trè bèl inisyativ panse ke gen anpil jèn ki merite ki merite pou moun ap mete valè sou yo sou sa yap fè e sou sa pou yo gen pou fè toujou byen ke nou nou pa anpil nan nou menm ki ap fè la men m panse ke tout sa ki gen pou fèt yo tout nou menm ki gen pou antreprann nou sipoze vize pi wo donk jan ke je di mwen se Luidanlè Sébastien. E mwen se pdg, fondatè e chèf de pwodiksyon yon jèn antrepriz ki se Ecotec Agro Industrie e nou gen youn nan pwodui fa nou, nou gen youn nan pwodui nou ki se yon diven ayisyen ki rele Gran Baron. E m kapab di ke ide sa, ide sa a sòti, bon, byen ke non, non, non pwodui an sèlman moun toujou wè l kòm on, Kòman mistè? Men si m bay tout eksplikasyon sou li, li pap tounen yon sòt de mistè ankò. Donk m panse ke li sipoze rete yon mistè. E m kapab di ke nou souvan konprann ke, ouzoumen yo souvan di ke Ayiti se yon peyi ki esansyèlman agrikòl. agrikòl vwala. Men nou pa konnen ke dènye tan sa yo Ayiti son peyi m kapab di ki son peyi de konsomasyon, son peyi ki viv de enpòtasyon. Lè nou pran pa egzanp e resamman la m tande ke liv kakawo nan limonad pase de 300 goud je kwa a 100 goud. Donk se pa yon afè de. Se pa se pa kreye nou pa kreye men nou gen men nou gen yon pwoblèm pou nou mete valè ajoute sou pwodui nou yo. Exactement. Donk se sou baz sa ke Ecotech Agro Industrie li menm li kreye. Donk li menm li la pou l valorize resous lokal nou yo pou l mete valè ajoute sou yo. Ok.
Men pou m pou m ale yon ti jan pi dirèk. Vin, se nan, anpil moun gen dwa konsidere sa tabou men le vin se pwodui dan lè gran peyi m mèt di la, Chili, Larjantin, Lafrans, ou konprann, e Lachin rantre dènyèman nan pwodiksyon di vin tou, men an Ayiti m pa t janm ka imajine ke nou ka fè sa. Kijan. ide fè diven an vini nan tèt ou. Vwala, donk le pli souvan jodi a moun wè diven tankou se yon bagay ki liksye, donk se souvan ke yo wè diven se yon bagay ki liksye. Men pou men poukisa nou menm piske nou se yon pèp ki vrèman ki atache avèk kilti nou, poukisa m te di nou poukisa nou pa ka marye nou pa ka marye e kilti sa nou renmen an avèk pwodui sa ki se yon pwodui de ki se yon pwodui de liks pa egzanp e le pli souvan. Lè moun ap pale de de diven janm di an donk premye lye se lux se yon bagay de haute classe exactement de haute gamme yeah donk men nou menm nou vin avèk yon nou vin avèk yon idéologie kote ke e pwodwi sa nou fè a li li marye tout yon sòt de kritè ansanm li marye e inovasyon li marye yon sòt de kòm te ka di sa yon sòt de syantifik pa egzanp le pi souvan lè moun wè non antrepriz la ki se Ecotec yo souvan mande definisyon donk Ecotec se ekoloji ak teknoloji men le pi souvan Moun yo pa konnen ke si gen teknoloji, si gen tout yon syans nan sa nou rele transfòmasyon. E depi gen teknoloji gen inovasyon tou. Vwala. Donk gen se tout yon teknoloji alimantè ke moun yo souvan pa konnen ki sa k kache dèyè li. Ok. Donk, Duvin, ide Duvin sa, li vini Pa egzanp, an Ayiti, le pli souvan, se plis wonm. An di se pa sèlman Ayiti, se tout ka, se tout Karayib lan. Se le pli souvan wonm.
Men nou di ke poukisa avèk resous lokal nou yo ki rete ap, ap gaspiye, e poukisa nou pa eseye perenize fwi nou yo? Byenke Ayiti se yon peyi twopikal, nou pa, nou pa ta kapab fè pwodui yon vin menm jan avèk di vin enpòte ke moun yo renmen, men nou baze sou resous lokal yo ke nou gen an ki se fwi nou yo, ki se fwi fwi twopikal nou yo ke nou gen diferant savè eksetera pou nou bay pwodui sa. Juste une petite pause pour vous dire que cet épisode est présenté en partenariat avec l'Association des industries d'Haïti, ADHI.

e pou yon jèn tankou w kijan ou fè rive konkretize rèv mete Ecotech sou pye kijan rèv sa fè konkretize? Tou dabò mwen menm jan ke m toujou di l nou pap bati Ecotech Agro Industrie sou apwobasyon men nap bati l sou konviksyon sètadi nou pa tann Nou pa tann nou nou just aji. Se tankou m sonje ke anvan nou te anvan nou te lanse nou, nou nou stil toujou nan yon faz kote ke nou rele faz sa rechèch e e devlopman. Nou nou lanse an me 2025, men avan sa depi ane 2023, 2024 nou te konn toujou ap fè rechèch sou pwodui nou yo ke nou bal lanse, sou diferant savè e youn nan kesyon ke moun toujou poze se kòman nou fè konnen ke se avèk savè sa yo nou lanse kounya a Kòman nou jije ke se yo menm ki bon? Pa egzanp, se tamaren, se seriz, alòske an Ayiti gen plizyè lòt fwi. Donk se sa k fè nou di ke nou nan yon faz de rechèch e devlopman e resous nou limite. M di resous nou limite poukisa? E jiskaprezan. E si nou tap tann, jan kem di an, si nou tap tann yon sòt de, yon sòt de apwobasyon, nou pa tap rive kote nou ye. Paske an Ayiti pa gen laboratwa. Sof laboratwa ke nou te ka gen, imajine ke si nap bay yon pwodui konsa, yon pwodui sipoze analize, yon pwodui alkolize, donk li sipoze analize nan yon laboratwa. E sa te vin rive limite nou. Li rive limite nou kòman? Lè n fè tout eksperyans preliminè yo pou n teste e konsèvasyon, nou vin rive nan yon kote ke nou pa gen laboratwa an Ayiti pou nou fè analiz. Analiz epi ki pou apwouve sòti. Sof laboratwa ke n te genyen se te nan fakilte ke m ye a aktyèlman la ki se Damien men malerezman jan sitiyasyon peyi an ye la tout bagay kraze e nou te arive men nou te di ke nou se rozo nap pliye men nou pap kase lè nou vin nou vin wè ke nou pa gen laboratwa an Ayiti nou tcheke tout pòt nou te menm tcheke DINEPA kèlke lòt e enstitisyon lòt vwala donk nou te vin arive jwenn yon solisyon pou nou voye kèlke echantiyon an Frans kote ke nan nan yon laboratwa ki rekonèt donk ki se Cognac kote ke nou te arive voye kuve ke, echantiyon kuve ke nou genyen kounye a ki se Tamaren, Siriz, e lòt. Donk, m panse ke se youn nan defi ke nou te, ke nou te rankontre, trè, trè, trè gwo defi, paske le pli souvan, moun yo ki. Moun ki abitye konsome du vin an, premye bagay li mande w, li mande w pousantaj alkòl. Premye bagay li mande w, li mande w lòt to, lòt etc. Kantite dane ke l fè ap fèmante, tout bagay sa yo. Si ke nou vle lanse yon bagay, si ke nou vle fè yon inovasyon, donk gen de touch nou sipoze pote. Youn nan bagay ke anpil jèn ki ap antreprann pa konnen, yo pa konnen ke Pa ann di ke package ou an, package sa w sa w pral ofri an li vrèman enpòtan. Enpòtan. Li enpòtan kòman? M te ka just fè diven an la, m mete l nan ti boutèy, yon bagay. Donk si se pri yon boutèy diven ki te enterese m, kote Ganbaa an rive jodi an la, li pa t ap rive. E nou nou te menm rive, se pou m di w ke Ganbaa an te menm rive a rive envite nan yon salon de vin entènasyonal ki tap fèt an Itali, se pou premye fwa sa fèt, kote ke yon diven ayisyen, sitou si nou te sof peyi nan Amerik lan, bon, byen sè ke Brezil te ladan, men nou te sof peyi an Amerik lan, kote ke sof pwodiktè diven ki te envite nan yon salon diven, men malerezman avèk ma fòt de kèlke bagay sa yo, donk, nou pat rive prezante, nou pat rive prezante, men m panse ke yon lòt fwa, nou ap arive prezante. M si ke mesaj la pase. Youn nan bagay ke mwen ta renmen di tou, mwen menm si nou nou rive la jodi an, sa gen gen sa nou rele feedback. Feedback la son bagay ki vrèman enpòtan lè ke ou ap lanse ou sitou nou se yon jèn antrepriz. Feedback la gen moun ki pran feedback pozitiv kòm yon bagay. Kòm si mwen menm, m konsidere fidbak pozitif kòm yon felisitasyon ki vid. Poukisa m di sa?
Imajine yon moun vin la, yo degiste pwodui an, yo goute l, yo felisite w, bon, sa pa ede antrepriz lan nan anyen. M di sa, poukisa?
Lè yon moun vini avèk yon fidbak ki negatif, li pote yon amelyorasyon. Li pote yon touch kote ke si antrepriz lan, si pwodui nou an li te nan nivo A, avèk fidbak sa a nou pote a, nou menm nap arive pote yon sòt de amelyorasyon nan sa. E nou rankontre plizyè, anpil anpil defi, tèl ke apwovizyònman an fwi, donk son bagay ki poze pwoblèm. Anpil anpil anpil bagay apwovizyònman an fwi.
Nan moman la, kèl son lè pwodui que vous proposez actuellement aux consommateurs? Bon, aktyèlman la, sa ke nou pwopoze, sa ke ki gen tan pran tout teritwa nasyonal la, se du vin nwa, se du vin ayisyen an gran bawon, ki rekonèt entènasyonalman, ki apwouve, ki teste nan laboratwa, e m panse ke ki gen yon sèten estetik, jan ke nou tout konnen l, donk gran bawon pa sèlman yon du vin, nou vle kreye yon sòt de kilti ki melanje avèk tradisyon nou, donk lè yon moun wè Gran Baron se sak fè nou fè anpil aktivite, anpil evenman, anpil patenarya avèk dè restoran kote ke nou fè anpil anpil aktivite, yon fason pou nou antre moun yo nan anbyans ke nou vle kreye an. E m wè ou gen echantiyon ke ou te pote pou nou jodi an la. Donk sa se echantiyon ke m pote pou ou espesifikman. Ah mèsi. Paske ou merite sa. Mèsi.
Bon m pote l pou Ady tou. Ah oui. Donc voilà. Ok.
Li pwodui an.
Voilà.
Ou voye. Grand Baron fè an Ayiti an 2025. Kuve Cerise. M pa konn si gen lòt men pou mwen menm se premye fwa mwen wè ke gen du vin ki pwodui an Ayiti. Donc sa son premyè. M panse ke sa ap yon bèl degustasyon. E mwen envite nou tou.

otomatikman ke m goute diven sa ki fèt an Ayiti. Pou le moman nou ofri yon diven kuve seriz. E youn nan pwen kote pral fè talè a, e m pral vini sou pwen sa ansanm avèk ou. Dirije yon antrepriz an Ayiti, dirije yon PME an Ayiti se ekstrèmeman difisil, sitou nan sitiyasyon kote n ap viv la. Ki difikilte ke w rankontre Ki defi ke w rankontre sou teren an la nan moman la? Bon, ann di ke dirije yon PME an Ayiti, sitou nou menm nou se yon ti startup jan ke nou lan se yon PME, mwen seke nou rankontre anpil anpil difikilte. Donk sitou mwen menm dirije l, li vrèman diferan pa rapò avèk yon antrepriz ki gentan bati sou teren an, ki gentan gen tout baz li deja. Pa egzanp, mwen menm mwen sipoze nan tout sa k ap fèt. Mwen sipoze nan estrateji, mwen sipoze nan tout sa ki gen rapò avèk maketin, finans, jesyon tout bagay. Lojistik tout bagay.
Eksetera. Donk, se pou m di ke le pli souvan, moun yo fè referans avèk diven an tankou se yon bagay, se yon pwodui ki melanje. Anfèt, yo konnen ke, paske diven ke yo bwè ki enpòte an, yo konnen ke se yon, se yon pwodui ki swiv tout yon pwosesis. Donk, nou menm, nou menm Ecotech Agro Industrie, Nou pa, m pap di nou imite pwosesis sa yo, dayè se pa sa adn nou, men nou menm nou pwodui avèk prèske menm pwosès sa yo. Tèlke lè yon moun wè du vin an, li wè se avèk fwi, li pa wè se avèk rezen.
Li mande poukisa. Donk ann di ke nou gen de fwi nou menm, nou se yon peyi twopikal kote ke fwi nou yo. pou nou sèvi kounya yo se Cerise Tamarin jan jan ke m di an byen ke nou gen lòt ki ap vini nou gen lòt saveur but nou nan faz de rechèch e devlopman men le plus souvan e nou menm nou vle nou te vle pote ti klarifikasyon sa pou moun yo tou donk nou menm sak fè nou rele pwodui nou an du vin Se paske li swiv tout pwosedi yo, sètadi vinifikasyon, si m ta pran pou m detaye tout pwosès nou fè, tèlke kòmanse nan maserasyon, bon, depi nan kiyèt la rive jis nan boutèy la, kiyèt fwi an, byenke kounye a se nan men machann nou achte fwi, se youn nan pi gwo defi nou, se apwovizyònman an fwi. Li vin youn nan pi gwo defi pou nou paske nou te gen yon atelye de pwodiksyon an plenn kote ke se nan men machann yo, madan sara yo nou te konn achte seriz. Pa egzanp, lè n achte twa kat panye seriz nan men yon machann se fèt. Pa egzanp, seriz se yon pwodui ki pa ka rete e nou menm ant Antrepriz lan nou se tankou son solisyon nou pote kote ke nou vin perenize fri sa. Imajine w machann seriz lan anba lalu jeral konn ap pèdi konbyen panye seriz nou menm nou annik pase nou pran yo nou al ba yo on yon yon valè ajoute ke nou menm m panse ke se sak manke nan peyi an donk se pwodui nou yo nou la Nou pwodui se vre, men nou manke ba yo yon sòt de valè ajoute, nou manke ba yo transfòmasyon. Donk, pou m tounen avèk le fè ke moun plis souvan wè duven an kòm yon bagay ki melanj eksetera, bon ti non. Nou menm nou itilize prèske tout menm pwosès yo. Sètadi yo kòmanse depi nan maserasyon e nou pran, nou fè koulaj ke gen anpil moun ki pa konnen. Paske. Pwodwi nou an, son pwodwi de, nou, nou, nou, nou pa vle pote, nou pa vle pote yon sòt de kon, konpetisyon, men kanmèm m panse ke nan, nan sa nou rele marketing nan, nan sa nou rele entreprenarya, gen sa, gen sa nou rele konpetisyon. M paka gon pwodwi pou li pa kon, konpetitif. Byen ke sou teritwa nasyonal yo la, donk se nou menm ki genyen l pou kounya, men m panse ke. E pa gon dayè nou pwouve sa deja nan rezilta ke nou te voye ke nou te nan analiz ke nou te voye fè an Frans yo di nou ke pwodwi nou an li respekte tout nòm standard yo donk se yon pwodwi ki kapab rivalize pwodwi enpòte yo e se nou gen anpil anpil travay ke nap fè arive fè yon sosyete ki te konn konsome du vin enpòte vin abitye avèk yon du vin lokal lakay li m panse ke travay la Se yon travay ki vreman enòm. Kounye a la, mwen gen yon dènye kesyon pou ou. E li prale sou ou menm pèsonèlman. Antreprann a yon si jèn aj, kisa w aprann? Kisa sa aprann ou? Kisa sa chanje lakay ou? E anfèt, mwen menm m s on, jan moun yo souvan di, m s on jenerasyon 2000, men antreprann nan laj sa a, donk li s on bagay ki mande anpil responsabilite. M p ap pale de tèt mwen sèlman, m p ap pale de responsabilite tèt mwen, men sèlman li aprann mwen tou vin gen yon sòt de responsabilite pou peyi m. Sètadi aji pou peyi m. Paske sa m ap fè a la mwen p ap fè l pou mwen, ni pou staf, ni pou fanmi eksetera, ni pou zanmi. Men m panse ke sa m ap fè a la li se pou peyi m ke m ap fè l. Poukisa m di sa? Paske imajine w ke yon peyi ki nan kriz, kote ke gen pwoblèm transfòmasyon, gen pwoblèm antrepriz ki ap mete valè sou pwodui nou yo, mwen m pote yon solisyon, m pote yon inovasyon lokal. Donk m panse ke. Jan ke m toujou di l, laj pa fè, laj pa gen limit. Moun yo souvan wè kòmsi m jèn, m pa ka jwe tanpil bagay. E se youn nan bagay m sonje ki te koze m yon pwoblèm, se bon yon ti story. M raple m nou nou parèt yon kote, nou te gen yon, mwen menm avèk kòlèg mwen an, nou te gen yon ti pale chita pou n te fè avèk yon moun. Epi tou lè m parèt, m kòmanse pale, li pa tande sa m ap di an. Anfèt m wè se aprè m vin wè ke se petèt m te jèn
li pa kwè ke se mwen oudimwens anfèt le pi souvan moun pa kwè sa men m panse ke nou menm jan ke m di l laj pa gen limit oudimwens laj pa gen pa gon limit sou vizyon nou m panse ke diman ke nou gen yon vizyon se mete l an aksyon. Dayè nou jèn, m panse ke youn nan sa ki kapab itil peyi an se responsabilite jèn yo atravè sa ke nou gen pou nou fè. Super!
Jodi a nan premye entèvyou Enpak 20 an, nou te gen avèk nou Danley Louis. Se sa? Danley Louis se kopwopriyetè Ecotech Agro Industrie e premye pwodui fa yo se Grand Baron ki se yon diven ki fèt a baz de seriz ki fèt an Ayiti. Pou mwen menm se yon inovasyon, se yon premyè an Ayiti. Mwen pral degiste sa e mwen envite chak grenn nan nou ale enjoy diven sa e Pataje l avèk zanmi w, achte li. Sipòte endistri lokal la, sipòte antreprenarya lokal k ap fèt la. Jan l sot di an, antreprann pa gen laj. Antreprenarya pa gen laj. E pou mwen menm se se vrèman yon eksplwa. Danley, yon dènye mo e pou nou ka klotire? Bon, m panse ke dènye mo a nou tout konnen l. M ta prefere adrese m avèk tout jèn yo. E ann di ke nou se yon pèp ki rezilyan deja, dayè nou nou pwouve sa nou ka fè deja, m pa m pa bezwen detaye, donk nou se yon pèp ki vrèman rezilyan, donk se pouse bourik nou jan moun yo konn di an, donk se laj pa gen limit, pa gen vizyon pou nou antreprann. Ankò yn fwa, mèsi dèske w te chita gade Enpak 20. yon emisyon ki fèt an patenarya avèk ADIH, Association des Instruits d'Haïti. Emisyon sa ap disponib sou chanèl Facteur Impact la e lap disponib tou sou chanèl ADIH an sou YouTube. Ou ka ale, wal follow paj lan, wap wè ekstrè yo sou paj Instagram yo avèk sou paj Instagram nou an tou. E Mwen lanse yon apèl pa tout jèn antreprenè ki nan domèn endistri, nan domèn agrikòl, si w enterese, si w ta renmen vin fè yon ti chita pale avèk nou, pa ezite kontakte nou. Ady ap kontan resevwa w, Ady ap kontan akonpanye w tou. Donk, mèsi ankò yon fwa, n ap wè nan yon pwochen epizòd. Babay!